Hello guys, sa kap fèt? Bonjour, bonsoir, comment nou ye? Se zanmi pa nou Valérie ki rentre lakay nou. Jodi an, mwen vin pale avè nou konsènan de moun ki pa konnen koman pou yo kapte menaj yo ou byen mari yo ou byen euh, moun ki e pa konnen koman e pu yo foksyone avèk an yon nèg an pou fè nèg lan renmenl plis an pase ke janl renmenl lan ou byen si nèg la te vini se te pwofite te pwofite de li e pi poul kapab fè nèg sa chanje ide gon pakèt ke bagay ke ou ka fè men li pral depan de ou menm li pral depan de moun lan ki anfas ou a. Paske tout moun se moun men tout moun pa menm non chak se yon moun di ki diferan men gen moun ki pa konnen sa gen moun ki di ke Bondye kreye nou e nou tout nou fèt a l'imaj de Dye nou tout se menm wi nou fèt a l'imaj de Dye nou rele nou tout rele moun men nou tout nou chak genyen yon pèsonalite diferan yon fason de fonksyònman diferan etsetera yo toujou diw se avèk an siwo ou rale foumi. Men gen moun nan ki pa konnen sa. Gen de moun nan li kapab jwenn yon moun ki renmen l anpil. Men tanperaman l, konpòteman l oubyen atitid li fè moun nan pa ka rete avè l. Oubyen moun nan vin pa renmen l ankò. Moun nan gen dwa rete avè l men l pa renmen l ankò. Li senp. Lè w gen nèg ou, se ou menm ki pou bay nèg la valè. Se pa gen moun ki pral ba l valè pou ou. Lè ou genyen nèg ou, se ou menm ki konnen kòman oubyen ki fason ke ou pral fè pou l pi renmen w ke jan l renmen w la. E pou kapab vire l tounen l jan l vle. Manman m toujou te, manman m te toujou te konn di m, Gason se ti bebe ke yo ye. Si w konn kijan pou mennen yo, ou ka fè yo tounen yon koulèv k ap trennen atè. E se pa manti. Se eksperyans kap pale. Lè nou gen nèg nou, se pou nou atire l avèk an afeksyon, avèk an atansyon. Fò nou kapab an konprann moun nan. Lè fèt moun nan, nou pa ka inyore sa. Paske nou menm fi, nou toujou renmen pou gason fete fèt nou, pou gason ba nou e gift. lè anivèsè nou oubyen lè e krismas epi nou menm nou pap bay anyen nou vle lè gason an e ap vini wè nou fòk li pote yon bagay pou nou swa flè o ice cream e nou menm lè nèg la vini kisa ou kite pou li ou prete pa nan pil ou kite stupidite pou li oubyen sal pote a ou di ke ou pa satisfè ou pa renmen ou pale l mal. Pandan ke sa nèg sa pote pou ou a ou pa renmen l ou pa apresye l gon pakèt lòt fi ki ta renmen yon nèg kon gen yon nèg konsa gen anpil fi ki ta renmen nèg pa yo a pote yon ayskrim pote yon flè li te mèt pa chè li ta renmen sa nou pa janm satisfè nou menm fi fò nou aprann satisfè. Lè mennaj ou ap vini lakay ou, pou fè nèg sa pi renmen w, pou w atire l, pou l mande w maryaj pli vit ke posib, fòk ou ka konn kòman pou w fonksyone avè l. Lè l vini, se pou w ka jole l, toujou e fè l ti sipriz, paske l ap fè w sipriz lè l ap vini, ou menm tou, pandan l ap vini an, fò w kite yon sipriz pou li. Gen moun nan ki konnen se fè sèks ki pou kenbe yon gason. Si se pou sa pa gen ken gason ki tap marye. Paske e se e pati seksyèl la li te ka jwenn li tout kote. Sa pa vle di lè yon nèg fè sèks avèw ke l renmen w pou sa. Li gen dwa fè sèks avèw men li pa renmen w. Pa di ke oh si li te gen patrimon li pa tap kouche m. Petèt li gen yon moun ki tap pale de ou oubyen fason li te wè w ap mache, fòm ou. Epi e lè li. e kotize ou oubyen lè li apwoche ou epi li fè sèks avè w petèt an sa l te panse a se pa sa li prale men se ou menm ki pou fè l rete seksyèlman ou kapab oke men pèsonalite w gen dwa fè ke li pa ka rete avè w se pou nou aprann konnen kòman pou nou kapte nèg nou ofri l sòti Ou gen 3 4 5 an nèg la se li ki toujou ap e li e li ki toujou ap envite w sòti e ou menm humm ou pa ka envite l sòti tou toutan lap ba w kòb epi ou di w pap travay ou pa ka ba l anyen men nan sa lap ba ou a ou ka save ladan l le fèt li fè l yon ti sipriz achte yon kado pou li lap apresye sa ou kapab achte yon ti vyann yon ti bannann ou fè yon ti bannann fri pou li yon zanmi ou konnen ke ki ke ki se bon zanmi l ou kapab fè l sipriz ou pale avèk zanmi sa pou di ke se anivèsè yon mennaj ou konnen ke se yon pi bon zanmi l e nap fè yon sipriz e atè lè li gen pou l vin lakay la ou menm mwen ta renmen w la avan ou byen aprè otomatikman ki lè map fè w konnen pou vini ou byen ou ba moun nan yon lè. l ap kontan, l ap apresye sa. Nèg sa k yo avè l la, se ou menm ki pou fè fanmi w ba l valè. Se ou menm ki pou fè zanmi w ba l valè. Se ou menm ki pou fè tout moun ki nan anviwònman w respekte nèg sa. Paske si w pa respekte nèg la, tout sa ke pwoblèm ou gen avè l oubyen fason l ap trete w, e ke ou rakonte yo, se mal y ap pale w. Yo pa gen okenn konsèy yo pral ba w. Ki sa yo pral di w? Yo pral di w kite nèg lan. Eske sa nan men yo a pi bon pase nèg ki nan moun lan? Non, li pa pi bon. Fò konn kòman pou jere pa w la. Kelkeswa sa ke moun lan ta fè w ki pa fè w plezi, se ou menm ki pou pran desizyon. Se ou menm ki pou konnen ki sa ki bon pou ou ak ki sa ki pa bon pou ou. Pafwa nou konn gen anpil, gen anpil fi m konnen gen anpil gason, gen anpil fi mwen konnen konn gen gason nan men yo, gason an se bon moun epi yo kite moun pran tèt yo kite l, depi lè y ap di yo regrèt. Sispann di nou regrèt e moun ki fè w kite l la li pran lanmou. E se lè sa ou pral reyalize sa ki ou te jete ou te di l pa t bon an moun ki te di w kite l la li ranmase l pou bon oubyen yon lòt fi ranmase l pou bon. Sispann kouri pou gason. Lè m di sispann kouri pou gason, ann sispann kouri pou pwoblèm gason ap ba nou. Wè jodi a m ap pale de gason, pwochèn fwa m ap pale de fi. Paske mwen konnen medam yo toujou ap mande afeksyon, atansyon, love, etc. Men yo menm, kisa ou ofri moun nan? Paske moun nan son imen li ye, bagay la pa ka fèt an sans inik, sa na oken sans. Ok medam, pran men nou, lè nou gen mennaj nou, pou pa fè pakèt tan san ke li pa fiyanse avè nou. Pou lap fè yon pakèt tan san ke li pa marye avè nou. A chak fwa ke pou di ann pran yon desizyon li dil poko prè. Se pa prèl poko prè. Gen moun nan ki gen dwa poko prè, men eske moun sa li fon efò poul prè. Sil pa fon efò poul prè se paske li wè sa se poko moun pal la. Se pa prèl pa prè, men li pa prè pou ou. Paske li wè se menl kenbe avèw toujou. Paske li poko jwenn moun pal la poul marye a. Euh alò ke jodi an mwen vle pou nou tout medam yo pou nou panse ak sa menm jan ke yon gason renmen nou gason kajole nou lap ba nou tout afeksyon lap tekè nou li konprann ou ou menm sa ou fè menm bagay lan tou. Yo toujou di e fi pa janm mande gason maryaj se gason ki mande fi maryaj kote sa nap di a kotel soti se bagay ansyen lontan nap pale la of kos ou ka mande yon nèg maryaj lèsa fò gen fanm nan fanm ou pou mande yon nèg maryaj men sou poko fanm ou paka mande yon nèg maryaj fòk ou prè pou sa tou paske lò renmen avèk yon moun avèk lè ke ou marye avèl nou pral viv nan menm kay a moun nan se de bagay diferan fòk ou kapab konnen eske ou prè Paske fò nou tou lè 2 prè. Si se fi an ki prè gason an pa prè, ap gen pwoblèm. Fò nou konnen ke pwoblèm sa yo nou pral andire a, kijan nou pral jere l. Paske m toujou di sa, viv a moun se pa yon bagay ki fasil ditou. Ap toujou genyen pwoblèm, ap toujou genyen diskisyon. Men fòk nou konnen kòman pou nou jere l. Please medam. Konnen kòman pou nou kapte nèg. Pa kite se lè w fin marye avèk nèg, lè w fin marye ak nèg la lè sa w pral bay montre nèg la tout defo ke ou genyen. Tou di nèg la ki defo ke ou genyen. Gen moun nan ki gen double face. Li montre l se yon moun nan renmen epi lè l marye l se yon lòt moun ke l ye. Alò pran men nou.